Alpha, youn nan gwo erè ke w te ka fè, se lè w konnen w pa renmen moun nan vrèman. Epi tou, ou pran tan w pran san w, ou fè fi sa damou w. Ou moutre l kijan w bezwen l, kijan w renmen l nan tout pawòl ke w ap di l. Epi tou ou pa renmen l vrèman. Lè l vin dekouvri sa. Lè konsa ou bloke chans ou. Pa bliye kama egziste. Alò, m pral ba w bèl pawòl pou ekri pou fanm ou vrèman renmen an. M garanti w, nenpòt fanm ou renmen vrèman wa l di l pawòl sa yo, m garanti w l ap damou w anpil. E si w wè l pa damou w, ou mèt pa bezwen gade videyo m ankò nan pawòl sa yo. Ann ale konsa Alpha. Ma chérie, si m te gen yon sèl dènye chans pou m pale avan. Mwen kite tè a, mwen t ap itilize l pou m di w ki jan mwen renmen w. Paske, lanmou m pou w pi fò pase tout bagay. Mwen vle toujou fè w santi jan w enpòtan pou mwen, jan w gen valè nan je m, ak jan kè m pap janm sispann bat pou w. Ou se tout sa m bezwen pou m kontan nan vi sa. Dayè, se enpòtan. E, imajine w rele yon fanm, w ap di l bèl ti pawòl sa yo. E sa bèl anpil. Osinon wap ekri fanm nan. Menm pa di pou ekril tout kole kole konsa. A paske li twòp. Wap jis separel. Ou ka fèl fè 3 pati osinon ou fèl fè 2. Sa pral depan de ou menm kote ou vle. Ou koupe pawòl sa. Ok. Lap enpòtan pou detayel pou voyel bay menaj ou. Gen yon lòt ankò alfa. Mon amou. Ou se pi bèl kado kem te ka dekouvri. E mwen twouvew vrèman spesyal. M pa konn ki bon aksyon mwen te fè pou m merite yon moun tankou w, men mwen remèsye Bondye chak jou pou sa. Ou fè ou fè vi m vin dous, ou fè m santi m renmen e ou fè m kwè nan vrè lanmou. Mwen pwomèt ou, nenpòt sa lavi pote devan nou, mwen p ap janm lage men w. Yow! Stil de pwomès sa yo mesye yo fèt avèk kè. A vle di, pa di fanm nan ke ou pap janm lage menl poutan fanm nan ou sèlman bezwenl pou itilizel, ou sèlman sonjel lè w gen anvi koupe. Yo a sa e mo a m lagel konsa ok. Alò pa itilize pawòl sa yo pou moun ou pa renmen an vrèman. Pa fè pawòl mwen yo pa gen sans ok yon lòt ankò manmi menm lè nou lwen youn ak lòt mwen toujou santi prezans ou nan kè m distans pa ka efase sa m santi pou ou paske lanmou m pou ou depase tout limit chak swa avan m dòmi se ou mwen vle toujou tande an dènye. Chak maten lè m leve, se ou mwen anvi pale avè w an premye. Mwen swete yon jou, nou pap bezwen separe ankò, paske kè m toujou anvi rete bò kote pa w. Ooh! Gade yon jounen soti manzal mizè k ap gaspiye. Gade yon alfate diksyonè. Mesye se pa pou san rezon m te bay tèt mwen non alfate diksyonè. Se paske m konnen chak pawòl ki m ap vini pou nou se bonm. Men pa neglije kite yon like! Kite yon grenn kòmantè. Ou ka pataje videyo a tou sou WhatsApp. L ap enpòtan pou pou lòt alfa yo vin suiv mwen. E yo menm ka suiv mwen sou Facebook. Li enpòtan pou jwenn mwen sou YouTube. Paske se sou YouTube m lage tout modèl pawòl yo. Paske se sou YouTube m lage fanm k ap suiv mwen. Ou wè sa m di w la? An n pase avèk yon lòt ankò alfa. Bebe, mwen pa bezwen yon lòt istwa lanmou. Paske mwen deja jwenn pi bèl la avèk ou. Lè m reve yon avni miyè, se toujou ou menm mwen wè bò kote m. Mwen wè nou ansanm nan tout sikonstans. Mwen wè nou ap lite ansanm, grandi ansanm epi renmen youn lòt chak jou pi plis. Ou pa sèlman mennaj mwen, ou se pi bon zanmi m, fòs mwen, sous kè m. Bebe, m renmen w plis pase avan. Yo, jan de pawòl sa yo, lè w ap gad fanm nan nan je, epi tou. Yo, epi w ap di l avèk yon ton dous, m pa di w pale fò. Pale piti, mete yon ton dous. E lè m di w pale piti an, fò w pale yon jan pou fanm nan konprann, pou l tande. Epi tou, gade l nan je, ap kenbe ti vizaj li, ap manyen ti vizaj li epi ap di l pawòl sa yo. M garanti w ap fè fanm sa transpire sou plas. Baga m konnen map di w lan wi. Wap fèl transpire sou plas. Ann pase avèk yon lòt ankò Alpha. Mon amour, pafwa mwen chita ap panse kijan vi m te ye avan mwen te rankontre w. Verite a, lavi a pat gen menm koulè a. Se ou ki mete lajwa nan kè m. Se ou ki fè m konprann sa vrè kontantman ye. M renmen chak ti detay lakay ou, souri w, fason w panse, fason w konprann. Tout bagay sou ou fè m vin pi fou, pi damou chak jou. Mwen swete ou pap janm doute de santiman m, paske yo vrè e yo soti fon nan kè m. Ok, Alpha wè, m pap ba w manti, wè jan de pawòl sa yo. Gen anpil moun ki di konsa, Yow, Alpha, ou te sipoze vann yo. E a rezon, m ap ba nou bèl pawòl sa yo, e vann nou te sipoze vann nou yo wi. E m konn kijan m ap jere nou kounye a. Kòm m wè nou pa vle achte premye dokiman, kounye a la, m p ap ba nou bèl pawòl sa yo. M ap wè kote n ap jwenn yo. Dayè e sèl mwen ki fè yo. Sa pa enpòtan, n pase avèk yon lòt ankò Alpha. Je ne donne mon amour qu'à toi. Je désire vivre, aimer et ne faire qu'un Pou toujou avèk twa, être près de toi Pou n'avoir qu'à tendre la main Pou te touche, te karese, te pale Et garder le silence avec toi Te tenir dans mes bras chak nuit Et me réveiller à tes côtés chak maten Ou di fanm nan konsa ke ou pa bay lòt fanm lanmou ke li menm E ou deside pou viv avèl, renmenl e pou fè yon sèl avèk avèl pou toujou. E lè w prel, sa ba w posibilite pou kenbe menl, pou karese l, pou pale avèl, pou tande silans kè fanm sa. E ou dil konsa, kenbe l nan bra w chak nwi, sa enpòtan e reve avèl akote l chak maten, sa vrèman enpòtan toujou. Gen yon lòt ankò Alpha.

Mes bras a te proteger, mes yeux a te contempler, mon corps a te rechauffer et mon coeur a t'aimé. An bon kreyòl, yo di fanm nan konsa ke ou anvi touche l, ou anvi anbrase l, e ou anvi desann pi ba, pi ba toujou. Yow, sa enpòtan. Ou pap di fanm nan desann, desann pi ba, pi ba, pi ba. Li vle konprann, li vle wè. Lap wè ki kote ou anvi rive, ou dil konsa ke ou vle menw sèvil pou manyenl pou karesel, ou vle braw pou pwotejel, ou vle zyew pou admire botel, kòw pou rechofel epi kèw pou renmenl. Alpha, yon grenn like e ankò byen. Yon grenn pataj byen toujou. Yon grenn abone sou youtube pou ou sa se manman koze a. E gon lòt bagay ankò ou achte dokiman feyè yo pdf lan ankò pi bon toujou paske dezyèm nan nan wout. Map vann sa feyè an fòm pdf e mèt di yon dokiman lap gen tout bagay ladann lap gen kòman pou kotize yon fi kòman pou aprann rive sou yon fi kesyon ou dwe poze l kesyon ou pa sipoze poze l. Kesyon erè e kòman pou rive sou li pran nimewo men kòman pou ekri premye fwa kòman pou ekri yon fòm premye fwa e ou ka bay fè kopi an tou ou ka fè yo soti l pou lè w fin soti e feyè sa yo lè w fin soti dokiman an l ap vin tankou yon liv ok se sou whatsapp wap ka achte yo se sou whatsapp mwen ka voye tout bagay pa ou.